Sa kap fèt zanmim yo frèm yo kòlèg mwen yo mwen salye nou non pam se Djefok Telemak ou ka relem Fòlòv jodi an nou pote yon tutorial pou ou pou nou moutre ou kòman ou kapab fè yon apèl avèk 8 moun alafwa nou konn wè kòmsi Gen de moun ki konn enstale aplikasyon pou ke yo ka fè apèl pou yo pale a on vivo avèk 8 moun oubyen 4 moun oubyen 2 moun tou sa konn rive e nou konnen WhatsApp li menm li te vin a sa ou ka pale avèk anviwon 2 moun e li vin chanje li vin avèk ou ka pale anviwon avèk 4 moun swa sou apèl video swa sou apèl nòmal sou WhatsApp men kounya akoz de bagay coronavirus lan nou konnen yap mande pou moun rete lakay yo e WhatsApp estime ke gen moun ki ka pale alò ki bezwen pale avèk fanmi yo ki pa bezwen soti yo ka fè yon sòt de yon reyinyon avèk fanmi yo oubyen yo ka dyaloge yo ka bay blag e yo finalman libere opsyon sa a pou moun fè apèl yon sèl apèl avèk 8 moun swa sou video, swa sou apèl nòmal. Avan menm nou montre w kòman pou fè sa, pa bliye si w se nouvo moun k ap swiv nou sou chanèl la, enskri sou chanèl la, pataje video yo avèk fanmi w, zanmi w. Sa ka rive sa n ap di la ou te konnen l deja, oubyen ou te konnen l yon lòt fason, men pa ezite fè sa paske egoyis pa bay. Mèsi! Ann ale. Pou w fè sa, w ap ouvri WhatsApp ou. Lè w fin ouvri WhatsApp ou, w ap, premye fason ou ka fè apèl la pou w rele 8 moun epi w ap pale avè l swa sou apèl videyo oubyen swa sou apèl nòmal. E ou ka chwazi kreye yon yon yon gwoup pèsonèl avèk 8 moun sa yo. Pa egzanp, ou kreye yon gwoup nòmal avèk 8 moun sa yo epi w fè apèl lan oubyen w al sou yon gwoup kote w konnen 8 kontak moun yo ye epi ou seleksyone ou fè apèl la. Pa egzanp la, E m ale sou gwoup sa a. Lè m rive sou gwoup sa a, wè l nan kote ki make alò e apèl la vin plis lan. Mwen klike sou li. Lè m klike sou li, l ap ban m posiblite pou m seleksyone tout moun mwen yo. Pa egzanp, m seleksyone sa a. Mwen seleksyone sa a. Mwen seleksyone sa a. Epi, li ban m posiblite pou m seleksyone tout moun mwen yo. E jis pou m ka fè apèl ke mwen menm mwen ta renmen, mwen ta bezwen fè a oubyen m ta renmen fè a, e m ka seleksyone tout moun mwen yo nèt pou m fè yo. Men, n ap raple w pou w fè sa, w ap sèl, fòk ou nòmalman gen sa rele WhatsApp ou ajou. Fòk ou gen WhatsApp ou, alò, Dènye a, dènye vèsyon e WhatsApp lan fòk ou genyen l. Pou genyen l, ou prale sou Play Store pou gade pou wè si WhatsApp ou pa pa mande pou mete l ajou. E se pa sèl ou menm, moun wap rele yo, se 7 moun ou pral rele yo anviwon, fòk yo menm e WhatsApp yo ajou pou apèl lan li menm li ka pase. E. Wap fè sam diw lan, ou klike sou bay plis lan, alò apèl ki gen plis lan, epi ou seleksyone tout moun yo pami apèl sa, pou tout kontak yo gen yo, alò ou seleksyone 8 kontak yo ladan, pa moun ou bezwen rele yo, lèw fin seleksyone, pa egzanp sim kòmanse seleksyone konsa, mwen seleksyone, anvi ok, mwen seleksyone 8 moun sa yo, aprè sa wap wè la li baw posibilite pou fè apèl video, oubyen la li baw posibilite pou fè apèl nòmal pou ou pale avèk anviwon 7 moun. Byen. Dezyèm fason ke ou menm ou ka fè sa, ou ka fè yon apèl, pandansetan moun nan on sèl apèl, pa egzanp m rele on moun e m kòmanse pale avè l, pandan m ap pale avè l epi e pa anlè ti sin kontak lan, ou klike sou li, lè w klike sou li epi w ap al chèche kontak ke ou menm ou vle adisyone nan apèl sa ke ou menm w ap pale la. Wap selek wap chwazi kontak yo wap selek wap seleksyone kontak yo epi pou lanse l nòmalman wap gen posiblite pou pale avèk avèk anviwon 7 moun swa sou apèl videyo swa sou apèl nòmal e nou konnen e gen kèk moun ki gendwa ap diskite yon bagay a 2 a yon moun men l ta vle mete yon lòt moun nan diskisyon an pou l te pou moun nan ka wè oubyen kèk bagay ki gendwa pale li bezwen Lap dou DG kontre manti kaba, li bezwen pou pou moun yo ka wè sa. Alò pou moun ka tande sa, ou ka adisyone kèk zanmi w swa sou apèl nòmal oubyen sou apèl videyo pou evite diskisyon oubyen pou pou nou ka fè sa rele DG kontre manti kaba. Medam mesye, se te tutoriel sa ken te pote pou nou, nou espere ke ou satisfè. Si tout fwa gen kèk bagay ki pa parèt klè, ou ka kite kòmantè pou nou paske nou menm nou disponib e byen dispoze pou nou reponn nou tout kòmantè yo.